Ke le gran Dye vou pwotèj e ke le gran Dye vou fòtifi e ke le gran Dye vou benis abondamman je suis tout emu mes chers amis pou m ka pot video sa pou nou kote ke mwen vle fè yon ti analiz sou 2 pwen ki vrèman touche m pandan semèn nan kote ke nou ka pale de li donk ou menm kap gade m pou la premyè fwa mon non se Anabelle Coriolan e. Animatris paj platfòm Annie Show donk ou menm kap gade m pou la premyè fwa mwen envite ou a abòne ak chanèl nou an e ke aktive ti klòch notifikasyon pou ka rejwenn tout videyo ke nou poste deja e ke nou genyen pou nou poste ankò.

Ayiti. Ok. Donk nou pral diskite de pwen sa yo ansanb, mwen jije ki trè enteresan. Lese mwa vou dir ke Repiblik Dominikèn e Ayiti desidaman e vle travay de konsè pou kapab non sèlman ranfòse e sirveye e zòn fwontalyè yo, Donk mwen panse ke se nan optik sa a ke prezidan dominiken Luis Abinader, li te rankontre ak prezidan Jovenel Moïse dimanch dènye kote ke mesye sa yo diskite sou plizyè sijè ki gen pou wè ak tou 2 peyi yo. Donk prezidan yo, yo vrèman vle kolabore, ok, nan travay pou yo kapab pran de mezi, pou yo kapab pran kontak. Twol e fontyè terèst ke nou pataje ansanb. Men sa pa rete la, lese nou gade ansanb e kelke sijè trè enteresan ke dirijan sa yo te pale. Telke an matyè de migrasyon, Prezidan Abinader e Prezidan Jovenel yo di ke yo pral travay pou yo kapab deplwaye tout on seri de teknoloji de pwent pou kapab elimine pwoblèm Imigran ayisyen san papye ka vin an Repiblik Dominikèn ou dimwens ka viv an Repiblik Dominikèn. Dezyèman, e mesye yo tou, yo deside pou yo kapab fè on sòt denskripsyon pou yo kapab idantifye e enskri nan leta sivil ayisyen chak grenn ayisyen ka viv sou tèritwa dominiken an. Sa vle di ke sa m rive konprann se ke leta ayisyen omwen pral kounye an gen yon kontwol sou chak ayisyen k ap viv Repiblik Dominikèn apati de premye pwen an paske piske yo di ke yo pral travay sou pwoblèm imigran san papye an Repiblik Dominikèn sela vle di ke yo pral travay pou yo ta regilarize tout moun k ap viv Repiblik Dominikèn e frene kesyon ayisyen kap rantre an Repiblik Dominikèn san papye an, donk sa pral pèmèt ke ayisyen gen yon baz de done ou di mwens ap enfòme yo de chak sitwayen kap viv sou tè dominikèn nan, donk se sa nou rive konprann e nou panse ke se 2 pwen ki vrèman trè enteresan ok e Prezidan Abinader tou li pandan rankont sa. Li pwomèt Prezidan Jovenel pou li kowopere nan domèn enèji. Sela vle di pou l ede nou nan kesyon kouran, paske nou konnen ke an Ayiti nou gen ti pwoblèm kouran sa. Li pwomèt tou pou li pou l ede nou nan pwodiksyon agrikòl, endistri, pou l ede nou nan gaz pou nou fè manje. Li di tou ke li pral ede nou pou nou kapab lite kontre la dezètifikasyon. Donk nou panse ke se vrèman trè enteresan se. yon trè bon inisyativ ke prezidan sa yo sa yo pran donk yo dènye pwen ke moun sa yo yo te pale ansanm te genyen e pandan diskou yo pandan rankont yo yo mete aksan tou sou akò de koperasyon de konstriksyon pou lopital pou ayiti donk erezman nou genyen lòt nasyon ki vle kolabore nou gen lòt nasyon ki. manifeste enterè pou finanse konstriksyon lopital an Ayiti pou nou. Ok. Donk se tout pwen sa yo avèk lòt ke Prezidan Abinader te wè ansanm avèk Prezidan Jovenel Moïse e nou jije ke se son de pwen trè enteresan paske mwa pèsonèlman je me demande toujours e poukisa ke nou pataje menm pil ok se vre ke nou se 2 peyi diferan men e poukisa se 2 peyi sa yo reprezante la nuit et le jour. Mwen konn ap ap kesyone mwen eske yon fwa e gouvèneman ayisyen penpòt ke se pa gouvèneman ki la a, petèt ke gouvèneman pase yo, eske yon fwa yo pa janm apwoche gouvèneman dominiken ki pli pwòch yo pou ta di yo, ekoute, eske nou ka ede m nan tèl ou tèl ou tèl domèn? Defwa m konn ap mande eske se ògèy ke ayisyen genyen twòp ki fè yo pa janm abòde dominiken pa egzanp pou ede yo sou kesyon kouran? Nou konnen ke e kèlke ra zo nan Repiblik Dominikèn ki ta gen ti pwoblèm blakawout paske sè Jozi gen majorite zòn yo ki gen kouran 24 sou 24. Donk èske yon lè gouvèneman pa ka mande èske Repiblik Dominikèn ka konseye m pa ki chemen ke n te pase, ki sa w n te fè pou nou ka ap rezoud pwoblèm kouran an? Ki sa nou te fè pou nou kapab rezoud pwoblèm debwazman? Nou konnen ki se yon pwoblèm fondamantal pou Ayiti. Donk, erezman, Prezidan Abinadèl, li konsyan de pwoblèm yo e li vle ede nou, paske li gen de pwòp enterè l tou pou l ede nou sou kesyon sa yo e nou wè ke Prezidan Jovenel montre vrèman. ke li detèmine pou li pran nôt, sof ke nou espere ke nôt sa yo li pran an, li pa mete yo de kote e ke gen swivi ki fèt pou yo kapab rive reyalize. Ok. Donk, lôt pwen, lôt analiz ke nou pral fè ansanb, se èske vreman Repiblik Dominikèn, ou di mwens Prezidan Luis Abinader, èske vreman li pral konstwi lopital pou nou an Ayiti? M ta renmen ke nou prete yon ti atansyon de pli sou sijè sa paske sijè sa vrèman delika ok eske vrèman repiblik dominikèn pral konstwi lopital pou nou an ayiti si genyen 2 pli gran pwoblèm ke repiblik dominikèn ta renmen elimine ou di mwens prezidan abinader ta renmen elimine premyèman se ta pwoblèm fli dimigran ayisyen san papye k ap rantre Repiblik Dominikèn chak jou, oudiwens k ap viv an Repiblik Dominikèn. Dezyèmman, se ta diminye, oke, e pousantaj Dayisyèn san papye k ap vin akouche Repiblik Dominikèn. M ap reprann. Si ta gen de pli gran pwoblèm ke Repiblik Dominikèn ta renmen solisyone jounen jodi a ou elimine,

di an. Ou di mwens ou ka pataje menm ide ansanm avè m. Se trè byen. M ap tann ou nan kòmantè lan. M pral eksplike nou poukisa m di sa. Ok. Nou te konnen ke 24 pousan dakouchman ki fèt nan Sendomeng pou an lane 2020 ki sot pase la a, se de fam ayisyèn? Kite mwen pran pou n byen konprann. Mwen di ke, eske nou konnen ke 24 pousan dakouchman ki fèt nan Sendomeng, Sendomeng, ok, mwen men, mwen vrèman aksantye sou Sendomeng, se pa Repiblik Dominikèn non, n ap pale de kapital peyi an, ok, pou lane 2020, 24 pousan se de fanm ayisyèn. Donk, de janvye a oktòb pou lane 2020 an, Ok. Dapre statistik ofisyèl dominiken, plizyè matènite ki sitye yo nan Sendomeng, yo repòte ke gen yon total de 20.590 akouchman ki fèt, 20.590. Timoun ki fèt, ok. Donk anndan 20 mil 590 akouchman ki fèt lan, gen yon total de 8 mil 600 ki ekivò a 24 pousan ki se de fam ayisyèn. M pa konnen èske nou vrèman konprann ki kote m ye ansanm avèk nou, ok. E selon yon direktè de youn nan matènite,

Ladan 183 akouchman sa yo, genyen 34 Venezulyèn, gen 2 Amerikèn, gen yon Peruvyèn, gen yon Bolivyèn, gen yon Kolonbyèn e yo anrejistre 144 Ayisyèn. Donk nan 183 sa a, nou ka wè ke kantite de fanm Ayisyèn ale bokou plis, 34 Venezuelyèn,

Dominik. Ok. Nou pa pale de tout lòt zòn de pwovens yo. Nou pa pale de Repiblik Dominikèn an jeneral. La a nou ap pale de Sendomeng. Donk, e ankò, selon chif ofisyèl dominiken, ok, yo relate ke de sou 167 timoun ki fèt chak ane nan peyi Repiblik Dominikèn, anviwon 20 mil ladan yo se de fanm Ayisyen. Sou chak 167 timoun ki fèt chak ane an Repiblik Dominikèn, anviwon 20 mil ladan yo se de fanm Ayisyen. Byen antandi, statistik sa a, li pa li pa revele stati migratwè fanm yo. Li pa revele stati migratwò e medam sa yo. Sa ka rive ke e gen kelke ladan yo ki gen papye, men m asire n, m asire n, majorite nan medam ayisyèn sa yo, y ap ilegal. E sa, Mwen di l apati de eksperyans veki ke men menm pèsonèlman mwen fè dan de sant matènè, matènite, padon, dan de sant matènite ke nou fè e eksperyans sa yo. Sela ve di ke jounen jodi an Repiblik Dominikèn ap simonte yon pwoblèm akoz ke gen twòp fanm ayisyèn ki vin ak. kouche san papye lakay yo ok donk ou ta sezi tande ke nan tout moun sa yo kap vin akouche an se de moun ki vini nan tout e dènyè peryòd de gwosès yo malerezman se de moun ki vini e malerezman ki pa janm te gon swivi ki fèt vè yon jinekològ malerezman se ou ta sezi pou wè se de moun ki pa menm posede yon paspò vwa pou yo ta legal. e le pire encore se de moun ki pa menm pale español kote ke yo genyen du mal pou yo kominike petèt a yon enfirmyè, a yon enfirmye, a yon doktè ou petèt a yon pèsonèl medikal ou a pèsonèl ki nan lopital la ki gen du mal a kominike avèk yo. Tou sa ou konn pou kisa? Tou sa paske nou ap konfwonte a de pwoblèm politik, ekonomik an Ayiti, nou ap konfwonte avèk yon pwoblèm de povrete, donk nan sousi pou men menm avè w chèche yon vi ki mye, nan sousi pou men menm avè w jwenn yon ti swen medikal bokou mye, Paske men menm avè w nou pa gen ni parenn nou pa gen ni marenn ki pou ede nou jwenn yon matènite pou n akouche donk nou oblije travèse fontyè pran imilyasyon pase anba fil fè pou nou ka vin chèche yon ti swen de pli yon ti swen de pli an repiblik dominikèn e ki vin redui nou ak a 0 malerezman ki vin redwi nou a 0 ki fè nou pèdi tout respè tout lwayote ke nou menm ras ayisyèn nan nou te ka genyen ok donk jounen jodi a nou genyen tout yon popilasyon tout yon sosyete kap kriye kap rele e ke nan matènite yo se sèlman ayisyèn ki jwenn swen ayisyèn yo tèlman anpil nan vin akouche yo paka jwenn priyorite yo menm e ke prezidan sipoze di yon bagay prezidan. Vouzan met on pwen nan pwoblèm sa. Donk, sela fè deja 1 mwa depi ke ministre sante piblik, padon, ministre sante piblik Mesye Plutarco Arias, li te fè yon apèl ak Prezidan Abinader kote ke li te di Prezidan ke Repiblik Dominikèn pa ka kontinye ap finansye akouchman pou ayisyen donk fòk sa fini e prezidan Abinader nan yon antrevi televize ke l te gen ak kèlke medya e m raple m se te egzakteman nan jou ki t ap fè l 100 jou de gouvènans li an donk li te di ke li admèt avèk minis sante an e li te di ke li pral travay aske pou l elimine pwoblèm sa e ke li p ap kapab pran tout pwoblèm sa pou li pou kont li. Cela veut dire que prezidan li menm li genyen de très bonne détermination pou li kreye pou li kreye espas pou l fè yon fason pou nou menm ayisyen pou nou jwenn lopital lakay nou paske li pa admèt ke ayisyen pede vini an foul konsa vin pran swen lakay li vin akouche lakay li e sesi li di ke se nan tout dènyè peryòd de gwosès li ok donk e prezidan an li vrèman detèmine pou pwoblèm sa a ta fini lakay li e se Sou yo li di ke lap fini avèl peti a peti ok donk pou m retounen nan kesyon eske prezidan Abinadel pral fè lopital pou nou an Ayiti lese m raple nou ke depi tout o debi manda prezidan Abinadel li te deklare klèman e m raple m se te yon rankont ke l te gen avèk Loni. Li te deklare klèman ak òganizasyon entènasyonal la ke li pap kapab pran responsabilite ayisyen e ke peyi Repiblik Dominikèn se yon peyi pov, se yon peyi ki plen pwoblèm pèsonèl li, donk li mande konkou òganizasyon entènasyonal la pou ede l. Li di ke li ta byen renmen ede Ayiti e l ap. Ede Ayiti aske lap ede gouvèneman aske li pran de trè bòn detèminasyon ok men li pap ka pran responsabilite ayisyen paske Repiblik Dominikèn gen pwòp pwoblèm pal donk li te pale klèman a gouvèneman ayisyen an poul ranje pyel e li te pale tou ak òganizasyon entènasyonal ki te la ansanm avèl ok e nou gen enpresyon se menm swivi sa yo la ki kontinye ap fèt e ke òganizasyon entènasyonal konprann vrèman e kisa ke prezidan vle di. La a, pèsonn pa ka jije Abinadèl pou di kòm kwa ke, e alò, òganizasyon entènasyonal lan, pou di kòm kwa ke se yon prezidan rasis, e ke li pa vle tande pale de Ayisyen, menm jan ke yo te pwente di dwa, m pa konn si n raple nou, e sou Leonel. Oke? Donk, li menm, il a fait, e, de trè bòn strateji pou l kapab wotire kò l nan sa l ye an. li chwazi yon trè bon strateji, li chwazi yon trè bon plan pou l retire non sèlman Ayisyen k ap vini ilegal, e sesi pou l elimine pwoblèm dakouchman ke fanm ayisyèn ap vin fè isi an. Donk, li di yo premyèman ke l p ap kapab pou kont li pou yo ede l, e li mande pou yo kapab kreye lopital, konstwi lopital pou Ayiti, yon fason pou l retire kò l nan sa l ye a. Sa se yon trè bòn strateji de la pa di prezidan dominiken Luis Abinader. Donk, diskou sa a ke Abinadèl te fè an, se pa premyè fwa ke l te fè l, paske si nou raple nou byen, depi menm tout nan kanpay elektoral prezidan, se te sèlman sa l t ap di, ok, ke li p ap aksepte ke Ayisyen pran peyi an, e sesi li te pwente di dwa vè e PLD, ok, ki se gouvè pati ki sot pase tou dènyèman la a, pou l di yo ke e moun sa yo se yo menm ki sipòte. Tout dezas ke ayisyen ap fè lakay yo paske se yo menm ki apiye ok donk prezidan an li montre klèman ke kesyon ayisyen an li vrèman bezwen fini avèk sa donk se pou vous dire mes chers amis ke kesyon ke repiblik dominikèn pral ban nou lopital lan li pral konstwi lopital pou nou a pwòp fon l se pa vre se fo e fò m di nou ke pandan tout semèn nan gen anpil rumeur sou enèt lan de gran medya ok ki te kòmanse ap veyikile. Li enfòmasyon kòm kwa ke Repiblik Dominikèn pral konstwi lopital pou Ayiti e ke Luis Abinader pran de trè movèz desizyon paske li pral ban nou kouran, li pral ede nou. Donk, sa a te vin soulve yon sòt de fristrasyon lakay Dominiken. Ok. Donk, anpil Dominiken kòmanse ap joure kòm kwa ke se enposib pou nan sa ke nou ye la a jounen jodi a, yon pwoblèm kovid k ap ravaje nou, yon kouvrefe ki pa janm fini. maten midi swa ok ke gouvèneman pretann ke gen covid pandan ke l pa regle afè pa nou eske se prezidan ayiti ke l ye se pou l regle afè pa nou se pa ayiti pou l pral konstwi lopital donk fristrasyon sa yo te leve kay kelke dominiken ki pat vrèman konprann sijè an ben lese m di nou ke se te yè se te avan yè ke prezidan an li te oblije vin klarifye egzakteman kisa. Li te vle di, ki sa li pral fè, ki sa k te pale nan rankont ke l te gen ak Prezidan an. Prezidan Abinader di klèman ke, an oken ka, an oken moman, e ke Repiblik Dominikèn pa p konstwi lopital pou Ayiti, an oken moman. Sof ke Repiblik Dominikèn ap sèvi kòm yon kanal pou kapab fasilite. ke Ayiti jwenn èd vè òganizasyon entènasyonal. Pa egzanp, li site Kanada, Lafrans, Lalmay, e Lèzetazini, se moun sa yo ki gen pou ba nou èd pou konstwi lopital pou nou, e ke li menm l ap sèvi kòm yon kanal pou kapab fasilite nou jwenn èd lan, paske se li menm ki te fè apwòch lan. Ok donk mesye abinader li lave men li di an oken ka non pwoblèm mwen priyorite m kounye an se pou m rezoud pwoblèm a pwoblèm dominiken pa pwoblèm ayisyen donk retire sa nan tèt nou mwen pa pral konstwi lopital pou ayisyen e li ale pli lwen pou l di ke nan semèn kap vini an la gen de reyinyon ki pral kòmanse fèt avèk de anbasadè. Ok ki pral vini la frans la frans kanada etazini an almay ok ki pral vini pou kapab e wè nan ki fason ke yo pral bay ed pou kapab konstri lopital an ayiti donk mesye abinader li di klèman ke se pa vre se pa sa ok donk se pou vou dir ke Se tout on strateji ke prezidan li menm li anplwaye pou kapab retire kòl nan petrin sa a li ye jounen jodi a. E lese m di nou byen, daprè analiz ke m fè, daprè konstatasyon ke m fè. Kèlkeswa prezidan ok ki pral prezide Repiblik Dominikèn. Kèlkeswa ran sosyal ou, kèlkeswa fami ke w soti, pe enpòt ke w te yon relijye, yon pastè, yon prèt ou kwa, kèlkeswa pati politik ke w soti, depi ou pa touche kesyon ayisyen an, ou poko prezidan pou la Repiblik Dominikèn. M pa konnen si gen moun ki fè menm konstatasyon avè m. Paske kesyon sa a se kesyon tout moun bezwen fini avè l an Repiblik Dominikèn. Si yon prezidan vini ou pa atake ayisyen, ou poko prezidan.

Paske nan sa aktyèlman ke Repiblik Dominikèn ap viv, ok, m pa konn si nou rann nou kont, Repiblik Dominikèn gon kriz ekonomik aktyèlman akoz de Covid nou konnen k ap fè, k ap fè ravaj. Nou konnen ke sa afekte aktivite ekonomik, sektè touristik, anpil moun nan chomaj, anpil moun pèdi. Djòb yo anpil pòt antrepriz fèmen donk la mentnan tout moun ap kriye tout moun ap rele donk se pa le moman pou prezidan Abinader ta ban nou lopital anfèt je di pa ke li pa ta ban nou l paske yo abitye ban nou deja yo ban nou inivèsite ok men le moman ne pa favorab vrèman pou yo ta ban nou lopital ok donk men a kisa. gouvèneman ayisyen yo, men a ki sa politisyen yo, men a ki sa moun san konsyans yo k ap gouvène nou menm ayisyen, men a ki sa yo redui nou. San respè, imilyasyon, tou lè jou se on sijè, ayisyen, ayisyen, ayisyen, ayisyen, nou vrèman ta renmen respire. Paske gen de moun ki ap viv nan peyi an ki gen tout respè yo. Gen de moun se paske yo pa gen yon lòt opsyon ki fè yo la. Paske peyi pa yo vrèman pa ofri yo absoliman ryen. Ok, donk jan nou te di toutalè nan sousi pou vin chèche lavi, pou vin chèche yon ti bout etid, pou vin chèche yon ti travay pou ale mye, ok, yo oblije vini la. E se etonan pou wè ke gen de jèn ke m rankontre, de jèn gason ke m rankontre, de jèn fi ke m rankontre, yo di o gran jamè! Yo menm yo soti Okap, yo se moun Okap, Au grand jamais ou pap menm met pye ou a port au prince paske port au prince se yon jug non yo pito vin République dominicaine donc port au prince ki se capital peyi yo ki se peyi yo ki se Haïti yo di au grand jamais ou pap mete pye ou a port au prince pou montre nou nan ki nan ki nan ki degre nou tonbe nou redwi a koz de movèz desizyon a koz de movèz governance a koz de e san konsyans.

Ok omwen ok e omwen nap komanse ka respire paske pli gran pwoblèm ke repiblik dominikèn gen avèk nou se e pousantaj de fanm kap vin akouche nan peyi nou paske yo pa gen fason yo pa gen mwayen pou yo ka akouche an ayiti se tout ayisyen kap vin chèche travay ki pa gen yon ti bout papye nan men yo Ok, se tout sa yo ki fristrasyon sosyete dominikèn nan. Donk si vrèman ta gen yon koperasyon, ta gen yon ti ale mye ki fèt nan sans sa, ke tout moun ta rive legal nan peyi an, omwen nou ta gen yon ti respè. Ok, donk mwen swete vrèman ke gen yon chanjman, paske nou about. Nou about e nou vle vrèman lè nap mache pou nou mache avèk tèt nou wot an Repiblik Dominikèn, paske gen de moun ki gen de karaktè. isi an Repiblik Dominikèn. Men m espere ke gouvèneman an pran nòt e m espere gouvèneman k ap vini yo, gouvèneman k prale, nou pa konnen, ke tout moun degaje yo, fè yon bagay ki mye pou Ayiti, pou dimwens pou Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn, pou omwen pou nou kapab valorize bokou mye. Paske se la honte est enorme pou n ap gade ke se Repiblik Dominikèn k ap. l ap vin di nou, men sa pou nou fè, men kote l ap manje men ban nou, men sa pou l ede nou fè, men sa pou l ede nou fè. Men se kwa sa. Se kwa sa. Alò ke nou ka panse menm jan avèk yo. Men malerezman piske nou nou tèlman aji e de de enterè pèsonèl nou, depi nou menm nou ka alèz kite mele nou avèk sosyete a, donk vwala, se sa ki redui nou jiske la. Donk mèdam e mesye, e je pale otan e m espere ke E ou renmen ti video sa a ou pran de leson ou kòmante ansanm avèk nou m espere ke nou pran tan nou pou nou gade video paske se de trè bon sijè ke nou pale ladann m espere ke ou menm ki pap viv repiblik dominikèn ki pral konprann sitiyasyon kòman sa ye kòmante avèk nou pa bliye like pa bliye pataje o maksimòm avèk tout zanmiw tout fanmiw pou kapab ede vrèman ke travay nou avanse donk map di nou ke mwen renmen nou anpil mèsi paske nap sipòte. Annie show e pa bliye abòne abòne abòne e pataje video nou o maximum se te tout enfòmasyon kem te pote pou nou a la pwochèn orvwa.